Hello hello bonsoir bonjour koman nou ye mwen salye nou euh, mwen vle montre mwen vle fè video sa non sèlman map gen kòm on souvenir Chak moun ki pral tonbe sou li Yo va like li banm yon like patajel Se konsa sa va fèt Poukisa nou wè sa la son Son plèn Kòman m ta di sa Lè nou pale de plèn son kote ki pa gen mòn yon plèn Hein Nou wè? Nou wè yon moun ap sakle. Kòman yo di sèkle? Ok, an m di l konsa. A vle di sakle. M pa pale franse. Nou wè sa? Nou wè? Sa vle di, lè yon moun kite peyi li, li vini nan yon peyi etranje, e, Depi w gentan rive nan peyi a, se ou menm ki pou demele w nan jan moun yo konn di demele gèt ou. Chèche kou mèt Jan Jak gade wap chèche, wap kreye pou tèt ou. Paske otè ki chante l di lavi pa fè kado a, son bon analiz ke l fè. Di lavi pa fè kado. Eeeeh men koman sa ye. Wè men ni yon son plèn ki poko konstwi. Gen a kote a ki gentan konstwi men pati sa a poko konstwi. Eeeh anpil moun souvan di oh entèl gen chans. Sa m tande l souvan. Entèl gen chans. Gen moun ou wè ki vin ka manje yon pen jodi a, yè l t ap soufri l vin ka manje yon pen, e pa chans. Se eseye l eseye. Se Men l li mete nan pat la avèk detèminasyon. Paske kote w kanpe a, ou kwaze ponyèt ou a chak maten w leve, ou mete kèk minit sou telefòn ou, w ap rele dènyè kras moun ki gen nan peyi a, ou pa janm panse, jodi a m jèn, demen m gen pou m granmoun. E lè m granmoun, ki sa m ap fè? E m ap lanse mesaj sa pou anpil ti jèn gason ak swa ki Ayiti ou men ki apèn soti Ayiti, ki Chili, ki Brezil, ki Mestik. M wè yo montre anpil, anpil, anpil egzanp sou entènèt la. Kote gen nan ti jèn gason yo k di yo te ap travay nan biwo. Yo t ap travay nan bank, nan Sogebank, nan Unibank. Sa vle di yo pa kab vin taye zèb nan Amerika. Yo pa kab vin sekle jaden nan Chili. Sa vle di se egzanp m t ap gade. Pase depi e se egzanp yo lage depi m tonbe sou li sou entènèt la. M pa bezwen konn moun nan pou m di se moun mwen li e pou m gade l. Se egzanp la m ap pran. Se sal di nan sa lap fè a ki bon an, se li menm mwen e leson an map tire ladan. Gen yon eleman ki rive Etazini, yo mennen li al yon ti travay, son zèb li pral koupe, li di moun nan, o, lè w mennen m, son desepsyon w fè m. Se nan Sogebank Ayiti m te konn chita nan biwo m wi. M fè yon analiz. Ebyen, men kòman l ye pou isi. Kote n ap gade a la, se egzakteman Brezil nou ye la. Ki pa peyi manman nou, ki pa peyi papa nou. Nou tout nou vin chache. E yon pen. E peyi sa yo, se peyi ki lwen yo ye. Ou gen 8 an, 9 an, 10 an deyò. Lè pou lespwa a ta fè w siy pou ta di w ap tounen lakay ou. Mwen ap gen tan mouri. M pa konn si lespwa a si pitit pitit nou ka wè l. Ebyen nou pa wè lespwa k ap fè viv. Ebyen ki sa k pase? Ou gen dwa pat konn se kle tè lè w te lakay ou. Men kote w ye, kisa lakay ou, bon ok, ou pat konn se kle tè lakay ou, kisa lakay ou ofri w? Li pa ofri w anyen. Premye kote w jwenn pou se kle tè a, e lè w se kle l. Kiyès moun ki deyò k pa ta renmen fè yon bèl ti kay nan peyi yo, lè w kòmanse granmoun, ou nan lamè, ou nan dlo dous, ou nan bouchi, hein, kiyès ki pa ta renmen fè l? Ebyen, demen si Dye ve, w ap tande yon moun di, o, entèl gen chans, li te tonbe bon kote, e se sa k fè l pèse, li pase. Ou wè? Solèy sa a nou ap gade la la, se yon solèy uitè di maten ki leve Brezil. Uitè di maten ki leve Brezil. 8 è di maten. Videyo sa m fè l pou m mete li nan ajannda pou m toujou wè l. Yon jou, tè sa a k ap sekle a, petèt Bondye ap fè yon lòt bagay. Li ka retire wou a nan men nou, pa vre? Pou n pa sekle tè a. Li ka fè yon lòt bagay. Ebyen, se sa k fè m vin di nou. Eeee lè w konplekse son bagay ou manke depi se pou chèche kòb pou met nan pòch ou pou chache atou w pou jwenn manje w ou pa pral fè kidnapin vòlè men pa gen afè ke zizi pa gen nan afè kòb pou mete nan pòch pa gen afè pale fransè. Se chache kòb ou pou mete li nan pòch ou. Lò, lò nan yon peyi etranje, ou gen bil dlo, ou gen bil kouran, bil entènèt, bil kay chak mwa, epi ou di ou pap kenbe wou sa nan men ou, ou sakle. Si te li menm ki ka fè w jwenn yon ti kòb, ou di ou pap fè l. Kòman sa ap ye? Ebyen, nou kenbe wou a, Pou nou sèkle tè a. Alò m vin bay konsèy sa nan videyo a, lavi pa fè kado. Son kesyon double fanm nan fanm ou, double gason nan gason ou, toutotan ou wè w ap respire, Ou dwe chèche lavi a, bouske lavi a. Ou dwe toupatou ap gade kote ou ka met tèt ou deyò pou pèse, pou jwenn yon pen. Men jodi a la, ou wè mesye a kenbe ou a, l ap sekle. Gon laj l ap rive, l pap ka kenbe l. Enben pandan l gentan konnen ke gon laj kap rive li pap ka kenbe l la, pandan l ka kenbe l la, li kenbe l. Tout moun gon laj kap rive, gen sa w te konn fè w pap ka fè l paske wap granmoun, wap entatad. Men pandan ou jèn. Pa sèlman chita pou di lavi ap souri ba ou, o entèl gen chans. O entèl fèk antre nan peyi sa, l gen chans wi gade jan l chita. Evre? Ou di ti gason an di evre tonton? Eee, l chans. O entèl jwenn yon bon gason wi, gade jan gason an mete l chita, jwenn yon bon fanm wi, evre? Anben entèl sa ou wè a la. Fèt li konn rive l gendwa pa ka met on rad sou li wi. Men ou menm ki sa w fè? Kon ti kòb tonbe nan men w, ou fè tout ekste, eksè ou eksè? Eksè ki egziste nan lavi san rann kont e jodi a ti moun jodi gran moun demen lè w gran moun pou pa rete ak moun.
Men bagay la mezanmi jan nou te konn jan nou te tande zèt orijinal te konn ap pale a men li kounye a se li menm ki ap voye ou a isit pito vire bò isit Ou kite lè ou. Ok. Hein. On y a Ezet original. Kap voye ou a la pou nou kapab wè koman li ye trè to. E se yon lot figi nou pral wè. Ok se ta kapab di premye pa a. Nou koman se fè premye pa a. Wap wè koman Ezet original ap voye ou a la. E pa jwèt afè non. Ay fanm vanyan. Fanm kanson fè. E fòm fòm panyèt wi ki la. Ki donk se konsa li ye. Lavi pa fè kado. Non. Non, lavi pa fè kado, se konsa bagay la ye. Se travay li ye tonton. E, se konsa bagay la ye. E depi apre midi nou te vin fon ti bay la. Si wap gade la pou we. E pi maten an la nou. Nou ki ta vin la malgre sole la koman se cho. Nou pa man de rete an kon me zanmi ki le li ye bon. Yite. E. E ben. Se konsa bagay la yey. Ton. Bon se konsa ke li ye eee yon lòt e nap fè bagay yo etap pa etap pou kapab wè yo ok sa se bòn nou ok nou gen yon bòn la epi nap prale yon lòt bòn ankò dèyè a ou wè li bò ti pye zèb lòt bò a ou wè li tou blanch lan ok men lòt bòn nan yo bò kote pou fon ti kay pou rete. Konprann? Mi bòn nan, epi mi bòn sa, li pral vin li genyen 10 mèt de lajè e 25 mèt de longè. Ok?
M pran wi. Non, zèb la w kouvri l.
An kote misye kle a. An men e kom si ou menm se yn bale ou vin bale zèb la. An se pa bale non e pam li ye mwen kap fèl m fèl byen m pap refèl ankò. Enhee se konsa e bale a bale bout byen sekre.

Li pa tap menm vin la menm. Ah bon, tout sa a vin. Se lè kay la bon li tap vin la. Wi, se lè a li tap vini. Epi lè yo vini, ou konprann? Lè yo wè yon moun chita demen si Dye ve, yo di, oh moun sa gen chans, li gen yon bon mari. Li gen yon bon madanm, men li pa konnen kòman moun nan batay, kòman moun nan goumen. Ok? Pou rive la. Ba yo e pa bon mari ni bon madanm non, se yon kesyon bon sans. Epi mete tèt ou poze. Gen detèminasyon.
Detèminasyon.
Vize sa w vle a. Menm lè w ta rive nan wout. Rive twò lwen. Isi. Non. A gwo la se. W ap fè chemen an wi. Ou konprann? Pou w kapab avanse. Paske lavi a, lè w ap granmoun, Ou pa gon kote pou rete. Isi pa gen kòb fanatik mwen yo. Isi pa gen kòb. On fi ka travay pou 300 dola. 300 dola. Bon. O mwen gason an si li gen pwofesyon mason, li konn met blòk, li konn fon seri de bagay. Li pliz ou mwen ke fi a. Men menm lò wè e 300 dola ou fè a. Lò pote l. Li kouvri yon bagay. Ou konprann? Li kouvri yon bagay kanmenm. Sa vle di, se pa genyen k genyen. Se sa k fè m vle montre fanatik mwen yo depi alabaz, kòman sa ye. E gen moun se peye yo peye yon moun pou pou sakle tè a pou yo. Mwen wè depi depi maten nou vini la. Mwen m pa gen wou se wou mesye a m prete pou m fon koutou men se mwen m pa gen wou. Ebyen Mwen vle montre nou l. Demen si Dye ve, lè nou, lè nou ta wè yon lòt bagay pou nou te wè ke m te sòti depi a la baz avèk videyo a. Pou mwen te montre nou kòman lavi a ye. Yon peyi yon moun ye w ap touche 300 dola le mwa. Ki sa 300 dola? Si moun sa pa gon mari ki pou, kòm, ki pou teke l, ki pou ede l. 300 dola le mwa li gen manman ayiti li gen pitit li ka gon frè tou pa vre li ka gon matant ki te fè li byen pou li voye yon 20 dola ba li sa 300 dola ka fè 300 dola nou konnen an wi 300 dola ebyen wap wè moun sa li mete tèt li avèk yon moun pou li reyalize yon rèv se pa lavi gin fè l kado. Se bon sans li aplike. Menm jan chante levanjil la di, Pito n soufri pase n pèdi. Ebyen gen de fwa pou w ta mete yon sandal, ou pa ka mete l. Gen de fwa pou w ta mete yon wòb, ou pa ka mete l, menm lè w nan yon peyi etranje. 300 dola e ou gen pou wè w ap voye 20 dola ba yon moun Ayiti, li fè. Tout sa poul fè nan kòl epi ou menm ki ap fè 300 dola ou lèd menm yon foto ou paka voye ba yon moun ayiti tèlman ou lèd ebyen si w pa dakò pou w lèd pandan w jèn pou chache lavi ou pa sot nan gran fanmi se entèlijans Bondye ba ou konpreyansyon detèminasyon kap fè ou lè w granmoun pou pa al chita nan chanm kay pitit Lè w chita nan chanm kay pitit, si pitit la gen yon bon madanm ki te konprann paran l, l ap konprann ou. Men si pitit la, yon pitit ki vag li ye, madanm ni vag, w ap pase mizè. Ebyen de preferans ki sa w fè? Ou chèche yon kote ou fè yon chanm kay ou, lè w ap twalèt, ou twalèt anndan kay ou. W ap vomi, Ou vomi anndan kay ou. Si yon moun vini, li vle jete twalèt la pou ou, mèsi. Li pa vle jete l, kite l twalèt ou bò tèt ou lakay ou. Lè w mouri, sa k genyen an, moun dèyè a pran l. Men toutotan w vivan, ou chita lakay ou, yon moun pa ka di, o kilè pou granmoun sa a mouri, l twalèt twòp, granmoun sa a twalèt twòp. Epa l granmoun kaka konsa, kaka granmoun santi! Eeh kilè poul mouri poul banm chanm kay mwen an lèl te jèn fi li pat janm fè anyen kounya li nan kay mwen an lap vin chita ouvè kòl eeh k bay konsèy la mòl. Konsèy la pandan w granmoun wap fè kay ou pitit la sipoze fè kay li pa met pitit pa di pitit la pou gen konpasyon pou pitit la pou l pa travay pou l fè byen pal si l pran madanm li vin met nan kay la yo ka touye w gen yon fi yo te touye pòtoprens konsa bèl fi a touye bèlmè l. Pou tèt kay la.
Pou tèt kay bèlmè a te genyen. Ok fanatik yo pa janm fè kay ou granmoun epi pou kite pitit ap vin ret nan kay ou non pitit la lap travay pou l fè byen pa l. Kay la pou li wi lè w mouri. Lè w mouri. Lè w mouri. Toutan w poko mouri ou pa minè. Enhen egzateman sa son konsèy mesye a pote ou konprann pase gen gen fi mizerab pitit ou al pran. ki pat kanpe sou anyen, se vini li vini li jwenn kay ou fèt, li pa konn kòman li te fèt, ki mizè w te pase, ki soufrans li te pase, epi li sèlman vini l ap ouvè latchal nan kay la, epi kiyès li wè k pou mouri pou l Poul pi byen se ou menm ki tap sekle la men li men sekle a se ou ki tap sekle la se moun sa moun nan vini poul touyel epi poul pran byen an men tann pitit moun nan ap granmoun lap mouri epi ou lap rete dèyè pou ak pitit la pou ak mari ou Ou pa bezwen vin touye granmoun nan ki te soufri a ok ebyen m te vle montre nou lavi pa fè kado lavi pa fè kado afè moun ap di o entèl gen chans nan se paske ou pa konn kote entèl soti pou l rive la kisa ou vin wè reyisit lan Men lèl tap boule pikan sekleraje a ou pat prezan men w vin sèlman wè gadon bèl ti kay entèl genyen oh mesye entèl chita entèl chita nan brezil el chita wi li pa kanpe non chita l chita wi enbyen ok kòman w fè wè l chita anben ti kay la w wè a pa vre enbyen men lèl tap boule raje lèl tap sekle tè a lèl tap bwote mòtye ok wè men moto nou. Wè men moto nou. M de menm vini avèk pye kamera pou m fè video. E entènèt la pa moute la. Men moto nou a. Men kòman nou ye. Men valiz nou sou moto a. Sa vle di se konsa nou vini la. Pou nou vin fè. Men bagay yo. Sa se la ri a. Isi se bon bagay. Avan yo baw tè, avan yo delibere tè a pou ou, yo baw dlo, yo baw kouran, yo dlo ou gentan la. Se sèlman achte kacha dlo pou mete. Avan nou fò viv yo fanatik. Ay lòt semèn nan la, m pral bezwen ti kòb nan men fanatik mwen yo. Fò nou fò viv wè men. On plèn. Wè. E mesye ya. Veni. Wè. Wè. Swe. E pi moun sa a demes deve pou l pa ka kouche la kay li. Pou l respire. Pou moun ap di ki lè pou l mouri pou l kite kay la pou li. Wap jwenn ni. Men e lè l fin mouri. Ou met tann. Aprete pou lè zen gradè. Men e lè l mouri. Ou konprann? Se konsa sa ye. Men kòman sa ye. Wè, yon plèn. Pa gen mòn. Men lari ki pase devan kay la, ok. Men poto elektrik ki gentan la, ki gentan devan tèren an. Eh! Fò n montre. Yo di, o, entèl, entèl Brezil nan dizan li gentan gen yon bèl kay. Se vre? Li pa fasil. M te vle montre nou sa. Kenbe la pa lage nap jwenn video sa menm lèl pa bèl map metel sou chanèl zèt orijinal lap sou tiktok pou nou kapab wè kòman kòmansman pa janm fasil men lite avèk detèminasyon epi siksè a posib siksè a posib ak Bondye wi tande siksè a posib. Men lavi pa fè kado, son kesyon batay. Konprann? Batay. Leve bonè, batay, doulè, bwè konprime, al lopital pou chache lavi. Batay, batay li ye, batay, batay. Batay fanatik mwen, ou menm ki gon okjetif, ou menm ki gon yon bagay ke ou vle fè. Batay pou batay, pou reyisi nan lavi. Ou sitou pat sot nan gran fanmi, se ou menm ki pou pèse tèt ou pou kont ou. Batay, lavi pa fè kado. Mèsi, kenbe la, pa lage.